Kondan Nestor Oulens, eritye Wayòm Vodou Dayiti nan Sid, k ap lite anpil pou Vodou a avanse vè lavan. Bon, yè swa pati de bò inè edmi di maten, mwen te kouche lakay mwen, men mwen tande yon gran estanbak devan lakay mwen, epi pandan anpil bri sa a, mwen ta rive leve pase m gen anpil chen nan lakou a k ap jape, epi mwen te oblije leve m vin gade, lè m gade mwen jwenn yon kò moun Ki di yo se ame selès ki se pastè Michelin Michelet ki vin avèk yon kò bandi, wòch a la men, baton a la men, k ap frape pòt biwo ke m konn travay yo a. E apati de la mwen ale mwen di o, poukisa tout bagay sa yo ki fè l ap frape pòt lakay mwen konsa? So yo mande kisa m vle fè? Mon Dieu men la pa gen chimen pou moun pase yo di wi fò yo pase ou kontre antre ak kout pwen ap djape pòt maprit wòch epi mwen te oblije ouvri pòt la ak kle lè m premye kout pwen m fè yo menm ankò ki gentan redi pòt la nan men mwen poutan map pale avèw la te gen yon manchèt tou li menm ki gen yon fouro ladan mwen pran fouro a mwen soti mwen manchèt lan soti deyò ak fouro ladan pastè a menm gentan mete men nan manchèt la fouro a ret nan menm manchèt la nan men li. Iwo bat mwen, tout tèt mwen kase la, tout se bò kont mwen yo la ki pral vin oubyen yo bat mwen ki pral vin ou, tout sa yo se mak kou, yo bat mwen enjisteman, aprè sa, lè mwen tounen antre lakay mwen, mwen sove, mwen kouri antre lakay mwen, se bon Bondye, avèk yon seri de lòt moun ki mete bouch ki fè m pa mouri, paske yo te vle pou yo antre anndan kay la avèk mwen. Bon se pati bò 4 è di maten mwen ta rive sove, m al jwenn Danti Wayòm Vodou Dayiti a ki responsab mwen nan sa. ki se manbo Helen Pierre, e nou gen Danti Claude-Remy tou, ki vini tout ekip Wayòm nan desann vin ede m nan ka. De ki sa yo reproche w? Bon, yo pa reproche m de anyen, paske mwen pa mwen pa fè anyen ki pa bon. Mwen pa adore pastè a, mwen pa annafè avè l, mwen pa fè yon move bagay. Li te gen li te gen avoka avè l oubyen jij de pè? Anyen, anyen, anyen ditou.
Sèlman li menm ak kòchimè l yo. Ou konn ap jwe wòlè avèk pastè Michelet? Jamè! Bon antenbe la kòm se la près ou ye ou ka bay enfòmasyon men ou pap ka edem fè anyen men ou ka fè mesaj la pase e men map mande layisis lan pou li pran menl avè vodouyizan yo paske tè sa ete tè papa Desalin te moun kite pou nou m sipoze ke nou ka fè peristil yo nou ka fè biwo lwa yo depi nou pap fè movè zafè se pa nan kwen lakay nou te jwenn.

Son pastè ke leta rekonèt dirèkteman m pa gen dwa pou m ta kraze kay ougan se sof ke nan moman evanjelizasyon n ap fè nan zòn nan ougan soti lakay li li rale manchèt sou nou chans pou nou nou dezame l nou pran manchèt la lè n fin pran manchèt la l pran yon galon fòmòl li voye sou tout pèp mwen yo. Byen entanti nou dezame l, nou pran galon an tou. Nou te rele lapolis sou plas, nou remèt lapolis li, difèt ke nou pa t vle fè gran ostak. Lè popilasyon tande n ap rele anmwe, pa rapò de manchèt k al rale sou nou, popilasyon an leve. Yo di, etan ke yon pastè k ap travay nan yon zòn, li pa lapèn pou ougan rale manchèt pou l koupe tèt li. Bagay sa pap ka ret la. E popilasyon fè travay yo, yo fè gran ostak, yo boule tout makaki, tout demonstrasyon ki te anndan peron an. Mwen menm, m pa gen dwa sa. Dayè, m se yon pastè asèmante, mwen fòme. Ministè Lèkil pa ban m dwa si m ap preche nan lari pou m manyen pòt yon moun ni pou m frape pòt yon moun, paske m pa gen dwa sa. Se sof ke. Yo ka pran yon pakèt agiman kont mwen pou yo di se mwen. Menm ougan li menm aprè, gen kèk nan nèg zòn nan ki te mete l anfas mwen. Yo te mande l èske sa l fè a li gen rezon l. Li di non li pa gen rezon l, li pa t gen dwa rale manchèt. Menm madanm li te di li pa gen dwa rale manchèt sou pastè a. Se aprè anpil moun ap chofe dife epi yo fin panse yon lòt fason. Mwen menm tou se tout dwa m mwen te ale lajistis. M te pran lapolis paske m gen yon fidèl mwen k blese nan dwèt avèk menm manchèt la, byen ke li sove. Apre sa nou pase nan dcpj, nou relanse, kòman m ta di sa, nou relanse yon deklarasyon kont mesye a ki di ke l ap tiye fidèl yo kanmenm. Bien entendi ke nou pa pè sa. M gen 16 ans nan zone nan, non sa ke anpil moun konnen l. Nap trete malad, nap geri moun mouri, nap leve yo. M panse ke ke tout sa yo di nou pa pè yo. Se sof ke nou pè sa nou fè, nou pa pè sa n pa fè. Dayè pèp la avè nou. Nap tann tout sa kap vini. Ke tout manbo ki pale, gen menm manbo ki di yo banm 17 jou pou m mouri, men m ri yo, pase m wè moun fou yo ye manbo sa yo, paske yo pa Bondye, lavi se nan men Bondye l ye. Alò, byentandi ke m panse ke Pastè Michel Michelet, Pwamati, Pou pi rèd, ke yo vle ke yo pa vle, m fenk kòmanse chase demon, men m pa la pou vyolans, m pa la pou m kraze oken kay moun. Dayè, ougan m pa gen pwoblèm ak ougan tou. Ougan nan wòl li, m nan wòl mwen. Dabò m nan yon lari leta, ougan pa gen dwa pou l sot lakay li ak manchèt, pou l ouvè pòt vin rache m. M pa kochon men m son moun. Alò, m swete ke pou Tout popilasyon kap tande yo, aktyèlman la map fè pwen la ak konble m. Nou gen plis pase yo. Yo fè m anpil pwomès, anpil menas, di yap tiye m, yo ban m 17 jou, men m pa pè yo. Ak Jezi map fwape pou pi rèd.
Pastè Divinwar di
konsa.